Nou salye tout moun se ekip ayiti ki rantre lakay ou ansanm avèk edikasyon lakay e nou pwofite salye zanmi nou yo ki toujou ale sou sit nou e ki al vizite tout bon enfòmasyon ke nou pote pou ou chak mwa donk pa bliye fòk nou abòne a paj la Fok nou like paj yo epi pataje yo se sak pral kenbe nou anvi ki pral fè nou ban nou fòs poun plis travay san ou menm san kòmantèw yo san san sanw pa abòne nou pap ka rive kote nou dwe rive a jan nou diw la sèvitè ou kap pale avèw se Jean Marc Sévère e ki toujou la chak mwa poul pote de bèl video pou ou. Kòm ou kapab konstatel mwen pa poukont mwen nan show a, mwen avèk kòlèg nou e bonjou kòlèg. Bonjou mèt Jean Marc Sévère, bon depi ou wè 2 moun sa yo ou tou wè se branche pou nou founi w enfòmasyon ke petèt swa ou te neglije oubyen ou pat genyen. Raple nou non an nou.
Se sèvitè ou mèt Élie Bérel ki la nan kizin nan ankò yn fwa jodi a pou sèvi zanmi nou yo. Trè byen mèt Élie Bérel, nou di w byenvini. Donk Lè nou wè, lè nou vizite kèk tribinal nan peyi Dayiti, pa de konsta nou fè nan sèten tribinal de pè an Ayiti, nou menm antanke jèn, antanke moun ki pran desten nou an men, nou pa ka rete endiferan fas a sitiyasyon sa yo. y a sèten tribinal gen dè iregilarite ladan yo. Men jodi an, kòm nou avèk yon jèn jiris, alò se se boulot li, e li toujou prè li menm pou l pale ansanm avèk nou, pou l reponn kèlke kesyon oubyen pou n fè deba sou kèk sijè karaktè sosyal sitou nan domèn pa li. Nou pral wè wòl oubyen atribisyon jij de pè anndan tribinal de pè yo. Donk, ansanm nou pral fè, nou pral pase yon moman ansanm e nou pral debat sijè sa a epi m espere ke ou kapab edifye. Jan nou toujou di w la, toujou abòne paj nou yo, pa bliye, pa neglije abòne paj nou yo. Wi Mèt Eli Berel, e kòman n kapab abòde sijè sa a jodi a, e swa atribisyon jij de pè yo an jij de pè anndan tribinal de pè a? Ki sa w kapab pote kòm yon eleman pou founi moun yo de bon enfòmasyon? Ok, dakò, Mèt Jan Mak. Nou te di w sa deja, nou menm nan ekip Ayiti se konsa nou fè l. An depi de sa ke nou konnen e nou obsève e nou kritike sa k pa bon. E nou fèp dè pwopozisyon. Pa bliye nou te di w ke nou pa gen ògàn de desizyon nan men nou anndan peyi Dayiti. Nou jis se jiris, nou fè etid di dwa, e kote bagay la pa ale byen, sitou lan domèn jiridik, nou denonse l, e nou bay dè konsèy pafwa. M sonje dènye videyo nou te fè, nou te atake iregilarite ki genyen nan pakè tribinal premyè enstans yo, kote ke nou te moutre ke endiferan ki genyen antre atribisyon komisè di gouvènmean e le dwayen di tribinal de premyè enstans, nou te esplike sa a byen, e tout moun, nou te retire pou moun ki ap swiv nou, mit sa lakay yo, tout sa w genyen se komisè a pou wè. Nan poutan la mentnan nèg ki gen monopòl pakè a lan menl, tribinal la lan menl, tribinal sivil la lan menl se dwayen tribinal la. Trè byen.
Jodi a nou ap soulinye kèk iregilarite nou konstate nan sèten tribinal depè anndan peyi Dayiti. Avan nap raple pou ou ke lwa kad oubyen lwa òganik ki kreye lansanble dè tribino, depi tribinal de pè pou jiskaske w rive nan kou de kasasyon, s on echèl. Ou wè tribinal de, ou jwenn tribinal de pè, ou jwenn tribinal premye enstans ki gen yon bann atribisyon ladan l, ou jwenn lakou dapèl, e ou jwenn lakou de kasasyon. Se sèk jiridik la li ye li menm. Men tribinal de pè a, yo konsidere l kòm dènye echèl

Se sa k fè w wè tribinal depè yo, yo te yo te kòmanse anndan komin yo. Men avèk entansite oubyen volim de kwasans popilasyon an ki vin ap agrandi, ò lè w pran yon seksyon kominal, lè w konpare l a distans avèk yon komin, mentnan leta mentnan jije bon ke twou pou w ale chèche jistis etanke jistisyab, ou mache twòp wout. Trè byen, sa vle di dansite popilasyon
an vin pèmèt ke yo pral kreye kèk tribinal an anèks nan kèk seksyon kominal.
Mentnan se tribinal sa yo ki jodi a nou konstate k ap mal fonksyone mèt Jean Marc. M pa konn si w gen yon kesyon. Non, non. Nou fè konsta yo. Wi, y ap mal fonksyone.
Kòman? Tribinal yo pa mache san grèf yo. N ap pran pwen sa a. Tribinal yo pa mache san grèf. Men sa ke nou konstate. An nou rete la, nou rete la.
Se kòmsi Mèt Eliberèl e ou vle fè nou konnen, ou vle fè oditwa yo konnen, zanmi nou yo konnen ke grèf la se leman estriktiral oubyen eleman santral li sa k rele tribinal la. Lè w pale de tribinal la, se grèf la. Ok. Se pa jij la. Se la nou vle rive. Se pa jij la ak tribinal la. Ok.
Se grèf la ki tribinal la. Se li menm ki ògàn administratif. tribinal la. Ou ta vle fè m konprann ke yon jij de pè ka la jodi a, demen si Dye vle l pa la, lè l vini, grèf la dwe toujou se yon ògàn ki estab ki la, lè sa pou l jwenn tout bagay te gentan planifye, sela vle di ke. Nan jakon jiridik la yo di jij de pè e le komisè di gouvèneman ne son pa inamovibl. Sa vle di moun sa yo la jodi a, demen si Dye vle yo ka pa la. Men tribinal la rès e demè. Nòmalman, sa nou konstate k pa bon jodi a, sitou nan tribinal k ap fonksyone nan seksyon kominal an anèks yo, ou wè jij la gen ti grèf li nan pòch li. Wi, se pi gwo pwoblèm sa a m te vle rive la pou m fè konsa. E sa k fè m te di w konsa ke m kapab wè jij la jodi, m pa relemen men grèf la fò m wè l la. Men nan ka ke nou fè, nan konsta ke nou menm nou fè, nou wè ke E nan sa nou viv yo, a chak fwa jij la ap vini, e kòm si jij la ap pwopoze yon grèf. E sa fè ke si gen yon grèf, yon grefye nan tribinal la ki konn atribisyon li byen, oubyen ki ta nome nan tribinal la, li vin wè ke swa jij dp a vle mete pye sou kol pou l fè yon bagay nan kad lalwa, ou gen dwa wè diskòdans nan tribinal sa. Men, se pou sa ou ap wè jij la fè tout sa ki depan de li pou l vini avèk grèf li nan pòch li yo li ka pase lòd. Sa pa dwe fèt anndan tribinal la. Nòmalman grefye a ki se yon ki se youn nan kòman m te ka rele sa k ap travay anndan sektè a nòmalman li nome pa leta ayisyen menm jan ak jij la. Nòmalman jij la se yon li vini li syeje li gen syèj li pou l syeje anndan tribinal la e sa k fè kèlkeswa de tribinal depè jiska kou de kasasyon

Pa konsekan, jij la pa ka mache avèk ti grèf li nan pòch li. Kòman? Si sa vle di jij la, biwo l pa ouvri, tribinal la pa ouvri. Se sa yo nou deplore. E se sa yo nou konstate ke se son dè iregilarite ki bezwen korije anndan peyi a. Trè byen, trè byen. Mwen menm, nan tribinal m ap swiv, swa bò lakay mwen, nou gen dwa rete 2 semèn, tribinal pa ouvri ditou. Paske jij la, li pa la. Mwen menm, mwen pa t, mwen vin kòmanse vin edifye la, paske lontan mwen menm lè m di m pral nan tribinal, depi m pa wè jij la, depi jij la wè poko gen anyen pou mwen menm. Sa vle di poko, yo paka pale m de anyen depi m poko wè jij, depi a kap vini. M pral fè sa klè pou ou e eklere antèn moun ki enterese a Ekip Ayiti, travay Ekip Ayiti yo. Sa vle di, ou, antanke sitwayen jistisyab, Ou pa ale nan tribinal la pou sèlman, m di w se yon ògàn administratif ke li ye, ou pa ale nan tribinal la pou pote plent, pou pote plent sèlman, pou fè yon manda kèlkonk de envitasyon, de konparisyon sèlman. Tribinal la se yon administrasyon ke li ye, ou ka bezwen, pa egzanp, yon sètifika de bòn vi e mès. Nòmalman se tribinal la ki pral ba ou l, se pa jij la ki pral redije l non, se grèf la k ap redije l e mentnan li soumèt li a jij titilè a ki pral mete egzekwati an ba l.
Men se pa atribisyon jij la pou l al redije ak sa a, sètifika de bòn vye mès ou ot ak, pa egzanp gen ak de notoryete tou yo gen abilite pou yo fè, mentnan se administrasyon an k ap fè l. Ou pase nan administrasyon an, ou fè demand lan, epi yo di w tan, apre sa yo di w, mesye silvouplè fè yon ti tann nou, yo ale nan kazye jij la nan biwo l, mentnan li siyen l epi papye sa a li pou ou, li an egzèg. Se pou sa, se pou sa mèt delibere l, anpil dezòd fèt. Non se anpil dezòd k ap fèt, se anpil dezòd k ap fèt, nou konstate anpil dezòd. Men se sa nou te di tou nan ekip Ayiti, nou pa, nou pa komisè di gouvèneman, nou pa jij, nou pa ògàn de desizyon yo, men nou jis la nou gen konesans yo. Men nap ouvri antn eklere je, ouvri lantèn sitwayen nou yo pou yo menm tou demen se pou yo ka konprann lanchenman sa kap fèt ki pa bon e sa kap fèt ki bon tou anndan peyi a. Sa Ok. vle di gen yon seri de bagay puiske moun nan se chèf li ye, li fè nenpòt bagay kòm si m ta di w pa gen lòt moun ki okouran ki ka wè sa pa bon sa bon sa bon. Trè byen. E èske si w ta gen yon pwopozisyon kòm dènye bagay wap fè ki sa l tap ye? Nòmalman se nòmalman leta Mentnan, leta ki detyen le monopòl de la vyolans legal, e leta sa nou vle pale. Leta sa li dwe mentnan pran pran desten l an men pou l restriktire. Pa egzanp, lè w kite sa, se yon deriv li ye. Ou ou nome yon nèg ki jij de pè, li fè sa l vle lan yon tribinal. Se lè l vle fèmen l fèmen, lè l vle ouvri l ouvri. Men. nan yon popilasyon k ap soufri, se aberasyon sa yo ye. Nòmalman, yon sosyete an swa pap ka mache avèk iregilarite sa yo ladan l pou di konsa ke n ap fòme dèzòm e dèfam nan yon sosyete konsa. Trè byen. E si nou bay sa yo kòm egzanp a timoun ki lekòl k ap swiv nou, se son dè move egzanp ki e poutan se yo menm ki aple pou ranplase nou demen lè nou pa kapab ankò. Men si se sa nou ba yo kòm mach a swiv, w ap wè nou pap gen yon sosyete ki meyè. Trè byen, ebyen mèt liberel m swete ke mwen menm mwen edifye e zanmi entènèt yo pral edifye apati de video sa e kòm nou nan peryòd Noël mwen diw jwaye Noël. Mwen jwaye Noël, jwaye Noël a tout entènèt nou yo. Mwen espere ke se te yon plezi, nap kontinye. Nap kontinye, se yon plèzi pou nou. E jan nou ap diw la, abòne, like paj nou, pataje yo, lè sa pou ban nou plis fòs, ankourajman pou nou travay pou nou pote pi bèl video pou ou pou fwa pwochèn nap di tout moun babay jwaye Noël e Erez ane 2021 a la pwochèn.